On egzanp peyi retounen on arete. Bon menm si menm si premye minis la ta di ke si l oblije siyen premye minis la ta di ke li pa nan chita ak mesye yo. Men lè son on ak konsa enben li ka siyen l a mwen ke li ta wè on arete nan kounya retounen konstitisyon 87 la wè tout pwoblèm yo epi yo fini. Pèpè ok depite pèpè antre la tout donk nap mande a tou patou tou patou fon vire pou nou donk nan zòn vila dakèy pou nou kapab gon ide de de de lanbyans sa va la ye kòman sa ye nan lari a e konbyen cha ki nan zòn nan tou patou fè tout sa w konnen pran motosiklèt gentan rive pou nou donk nan zòn vila dakèy nan men tou patou sipoze siyone lari a paske gen plizyè rankont tou wi pou nou kapab gade ok mètnan Nan kesyon Caricom nan, ann fon pale avèk enjenyè Dòk Alex Lorquet du Collège des Ingénieurs et Architectes Haïtiens, yo menm tou ki te patisipe nan rankont lan yè avèk Caricom. Enjenyè Lorquet, bonswa, byenveni nan Maten Deba, kòman nou ye? Bonswa,
emisyon pa w la.

E m te oasis dimanch lan e m te swiv evolisyon sa k pase dimanch lan e pou mwen se te yon li te byen pase e nou te fini pa bay yon gwoup de yon manda pou yo t ale vè pou yo t ale rankontre kasasyon ok e yè ankò mwen te lan rankontre ki te avèk lan karikom nou te tande sa k ap pase yo men nou te kanmèm te tris Paske menm lan fòmil matematik ke tout nou konn enjenyè, 2 derape, ou bay 2 ansanb. 2 ansanb ki se kasasyon 2 gwoup 1 ki te wazis lan, gwoup 2 a te menm tan te Montana. Men, an 2 gwoup la, mezanmi, gon pwen komen, gon entèseksyon. Entèseksyon an se, se te pou ke yo te. Yo te fè kasasyon. Men poukisa 72 è pou nou ta ka chita pou nou te jwenn yon antant sou kasasyon an? Hum? 72 è wi mezanmi. Ou fèt nou pa jwenn li. Men alafen fò il fò ke le pouvwa, le leta dwa kontinye a fonksyone. An ta jwenn an ke nou ka toujou kontinye jwenn yon bagay. Men il fò ke pa ka kite vid, pa ka gen vid lan leta. Ou konprann? Se sa mwen m panse ke nou menm nou menm tan fò w di lè w di kolèj enjenyè la fò w te di ke enjenyè yo la nan peyi a e lòt gwoup pwofesyonèl yo tou la il fò ke peyi a mande nou tou ou pa ka tout tan se politik politik li son yo son lè pwofesyonèl ki son peyi lè moun ke nou envesti papa manman nou envesti lan nou pou jodi a pou nou pran desizyon tou nou pa ka kite moun ki pa menm fè primè. Gen de moun ki yo konnen limilite de Gracia, Yaya, ki te di li pat dwe nan nivo sa. Mesye m gen moun lè m peye pitit m voye l lekòl, m pa ka voye yon include al reflechi pou mwen a gwo nivo sa. Ebyen se sa nou ye jodia la. Ebyen se sa nap peye. Mwen m sonje an 86, m sonje wi, pa an 86 non, an 90, le prezidan de konseye prezidan an, se konseye, se azèk montay nwa wi, li t al poze kandidati l, le sivantè an. Se azèk montay nwa an. Lè sa w tap jwenn pou, lè gen, ou tap gen nivo. Se klas politik pa genyen. Lè yon nèg bezwen antre nan seleksyon nasyonal.

Mwen kwè te gen plizyè pwopozisyon. Pwopozisyon de gwoup Perrin ki te di ke li menm li te te pale de yon premye avi se te kasasyon, te gen sosyete sivil epi te gen yon politik. Sa se gwoup la. Te gen lòt gwoup ki vini avèk kesyon de konteste sa se. Ok.

ki fon pwopozisyon li di fò n fon kad de negosyasyon son kad fò nou chita nou di 1 2 3 4 epi nou bwè son kad pou nou chita pou nou jwenn yon bagay wi men nou pa ka chak moun. Men demach sa enjenyè Lòkè se pa yè pou l te fèt se pa yè pou l ta pwopoze su la tab paske kan menm yè se te 5 fevriye ok a a 48 è donk de la dat di 7 fevriye se pa yè pou ta gen pale ki ta fèt sou kisa nou ap pwopoze èske m pa konn si w konprann.
Mwen m konprann trè byen sa w di a, men esètèman, men m di w sa, m sòti, m reponn ou ta anpe wi, sa m di w ke, men si 2 gwoup pale de kasasyon, men gon pwen komen nan kasasyon an, kòman abòde kasasyon. Trè byen.
Kasasyon gen youn ki di prezidans pa prezidans, gen youn ki di 1 jij. Men mezanmi m sa m di yo fòmil matematik 2 ansanm gen yon entèseksyon an an konfondi l 72 an pat te dwe ase ase te dwe ase pou m te plani pou m te soti yon bagay se sa m ap di yo la wè paske m wè ke efektivman mwen m te tris lè m gade e nèg ap pale 1804 nèg ap pale de sesi e blan men msye nou pa ka chita pou m chita yon bagay an 72 an. Pou nou di ou pou poun ou kesyon ke nèg pa dòmi nou chita nou konnen fòm soti yon bagay nou vini nou desann kanson nou ou di mwen se mwen se enjenyè mwen konnen mwen gon chantye poum remèt nou menm di tank nou remèt djòb la yo ba nou tan an nou pa respekte tan an nou yo ridikilize nou ou fè nou aksepte sa il est temps de de se ressaisir de sa la chèz mèt la donk selon ou menm ke caricom ridikilize ke politisyen ayisyen yo. Paske yo pa respekte, yo pa respekte sa ou te di a. Yo pa, se sa, se sa, yo, yo, yo, yo desann kanson yo, epi yo vin di m ke ou pa gen tan ankò, sa ki rive pa gen tan ankò? Mwen, mwen, bon, fò m di w an pasan, mwen menm, kòm mwen te an demach, m te antre nan demach Oasis la, epi m te devan, mwen yo fè, yo fè, e, e, Gwoup de 5 lan, ki demokratikman fèt, sa m di w sa. Mesye mwen, men kèm di w yon bagay, yon nèg kou wè, ke m pa konnen, m yo di a, m pa konnen, m pa janm rankontre l, le senatè Ti Matus, mezanmi, se zokiki wi. Ou pa rekonèt ke zokiki, se li k ap, ki t ap anraje, anraje nan peyi an, ap moun k ap fè pedofili yo. Epi jodi a pou moun ap di w pa rekonèt ke yon nèg kou wè Ti Matus, ou ka ba l kredi. M pa di m fè l tout konfyans, Men ou redi ke mwen yon bagay mezanmi il est temps de se ressaisir de ce pays nou nap fè moun soufri le secteur de la construction li pa kapab ankò fòk di sosyete a konnen mwen di ankò lan karikom mwen di il est pas possible ke tout sa se politik politik chak fwa nou ouvri yon radyo se menm figi yo chak fwa nou ouvri yon televizyon se menm moun yo.

Yo pral nan hall la. Yo di w bon, ou mande 72 zè. Trè byen. 72 zè la rive, yo rive yo di w bon, konstate ke 72 zè la ou epuize li, yo di w ke ou prale vè la, le pouvoir va être assuré par.

Mwen menm mwen menm m ka di sa ke m ka konseye Jezi Jene pa rantre lan wout Ariel la
paske wout Ariel la son wout kap mennen n mal il fo kreye sa yo te rele OCAD la Organe de Controle Action Gouvernemental il fo kreye se sa m ka konseye misye epi lòt bagay m pral di w ankò Louko mwen konstate jodi a la ke Lè medya fou gen gwo pouvwa mesye. Wi se vre fon bagay tou nou menm pou poze yon bagay tou mesye nou se yon vye de desizè osi. Men malerezman se malere de vou le dire donk mesye lòkè e pa gen yon tèt la pa gen pa gen pa gen. Pa gen solidarite nan medya, pou m pa ba w manti. E ke nou nan batay, nou nan batay pèmanan, an pèmanans, youn ap goumen kont lòt, youn pa vle wè lòt. Ok? E pa, e pa vle wè, kòm si se pa pa vle wè, e, e, e, e, pa vle wè bagay konsa konsa non. Pa vle wè anraje. Kòm si gon, gon hèn. Gon hèn, gon hèn. Louko, Louko, Louko, Louko, Mesye Lòkè, Mesye Lòkè, Mesye Lòkè. Alò, m wè Louko ap, Louko di, alò m salye w, epi Louko di yon bagay, men m vle soulinye yon bagay ladan l. Pa ka gen tèt ansanm nan epi Louko ap dekri ke medya pi rèd. Non. Medya, ke w pran medya, ke w pran lapolis, ke w pran gouvènman, ke w pran sosyete a, Pa gen tèt ansanm nan kèlkeswa enstitisyon w ap pale nan peyi Dayiti. Ou mèt antre nan menm pèp la. Men fòk ou konnen ke se pitit Ayisyen ki nan medya, se pitit Ayisyen k lapolis, se pitit, se, se menm nou menm ki nan dyaspora, se menm nou menm! Men kèlkeswa kote nou ye, nou gen menm konpòteman an.
Kèbè. E menm konpòteman.
Kèbè. E difisil.
E difisil.
Bon, son, son, son. Pwoblèm nan se ayisyen, mesye Lòtè. Mwen menm, mwen menm, pwoblèm nan se ayisyen. Vous êtes, vous êtes, vous êtes des décideurs. Vous êtes des décideurs aujourd'hui. Se, yo tante di Jean Dominique sèlman. Te gen lòt yon bagay, oubyen yon radyo nasyonal. Men jodi a, vous êtes 5 ou 6 ki gen, ki ka enfliyanse des décisions.
antouka. Mwen konprann gen pwoblèm wi. M konnen jan jan ke Mad Latou di an ke gen gen konfli nan tout lòt famiy ke sa. Men gen yon lè fò nou mwen menm m klè ke il fò fò n soti nan twou a nou ye a. Kòman pou n soti nan twou a fò gen yon moun ki wè sa k rive jodi a la bon je suis pas un militaris m te lan 86 m te m te soti pou sa m te lan etidyan m ou konnen tout 27 fevriye gen pwoblèm bon m gen bezwen chak peyi a chanje Men y ave l'armée. Y ave l'armée ki vle di zònye entèmetè. Lòt bagay mwen m tande gon, yo te mande pou ke Monseyè a pou entèmedyè. Gen moun ki vle, men se pwoblèm entèmedyè la m genyen, o pwoblèm de on moun ki pou chita tout. Ou, nou 8 parèt, men pa gon moun ki nan mitan. Karikòm pa fè entèmedyè a vrèman. Enposib, wi. Sa di ke pou di ke, lè nou te bezwen on moun ki chita, li tande sa, li di sa, epi li pwopoze.

Bon pito moun yo, pito aktè aktè politik yo te fè sa nou te di nan maten deba a. E n te di nan maten deba, olye ke se devan caricom, devan etranje pou nou al chita, pou n ap diskite pwoblèm peyi a, pito ke nou antann nou avèk sa ki la yo, kit yo pa bon ou pa men se pa bon pa nou. Ou imajine w jodi a caricom ap pase nan betiz de pèsonalite doktè Ayisyen, ke w vle ke w pa vle se Ayisyen yo ye. Caricom ap krache sou yo paske yo pa fè respè tèt yo, yo pa respekte tèt yo madam mesye. Donk ki lè nap kapab antann nou sou peyi? Kòm si tout la depi w di ayisyen, ou di yon grenn ou di 3 grenn bon se fini paske li pap li pap mache. Depi gon grenn gen 2 grenn, gen 3 grenn, gen 4 grenn li pap mache. Li pap mache. Depi w nan afè 4 grenn, 4 grenn ayisyen chita. Ou bese 5 grenn ayisyen. Depi w nan 3 grenn, 4 grenn, 5 grenn ayisyen, depi w tonbe la, ou pa nan batay. Paske chak genyen enterè pa yo. Yo chak gon moun k ap pale nan zòrèy yo, ok, k ap di w ke a moun ou chita, w ap chita pale la, moun sa pa bon, a moun sa, a moun sa e vòlè li ye, epi sa w tande a, gagòt, epi tout bagay fini, tout bagay kraze.